Wè sa nap fè a m oblije di nap paske e mwen menm ki pral baw kontwòl lan lè manzè a vle ak lè manzè pa vle a se ou menm sa pou fè nap oblije di sa byen byen ann bat pou n pa fè pou moun ki pral sa.
Se sak fè m di w map baw map baw kòb la wap pran wap pare katcha bi wap pran tcha bi wal nan ti klèb ki anba a.

M ka di, akoz de ensekirite a, s yon gwoup moun, yon gwoup sitwayen sou katye a ki just kòmsi mete tèt yo ansanm epi yo fè brigad nan yon fason pou kontwole zòn nan, pou yo konnen ki je k ap antre, ki je k ap sòti. Se paske yo pa konnen, ok, se pou la premyè fwa. Tout tè? Ah bon m paka diw si gen toutè ak si pa gen men nòmalman m konnen wòl yon brigad se pwoteje anviwònman se pwoteje ti zòn kote yap viv la. Mwen gen toutè nan mitan wi mwen ka pran pòz yap veye pitit toutè.
Men nòmalman m panse si yo te la pou mal yo pa tap livew yo pa tap danfew wè m mèke di yo ke m rekonèt ou se moun pam wè yo yo asepte.

M pa sou pa pale avèk lè fi.
Mwen ma love fi nou kon pakèt tan depi nou pa pale lè fi kite m lè fi kite m pou yon bagay ki pa menm vre pou yon bagay ke l pa menm pran tan pou l tande m kap bal yon esplikasyon. Li wè gen yon bagay ki pase devan je l, men li pa konnen rezon an, li wè ki kite l. E m ka di depi jou sa, se respire m ap respire, men pou m byen di w, m p ap viv. Paske love li se te moun ki te banm espwa, se te moun ki te fèm santi ke lavi a gon sans. M ka di se pou love li ke m t ap egziste. Men yon senp bagay pase ki pa menm vrè.

Se li menm sèlman ki te leve pou nou.
Domaj. Men m mache anpil wi, m mache anpil anvan m resi jwenn nou la wi. E pa de kote m pa gentan mande, tout kote m konnen m te ka jwenn li, m pa janm jwenn li non. E se ou ki se dènye moun ki te fè diskisyon ansanm avè l. Madam, madam, madam, madam, tale, tale, tale. Ou di m konsa ankò mwen se dènye moun ki kwaze ansanm avè l. Kòman ou fè konnen ke mwen se dènye moun? Eske ou mache ansanm avèk moun ke ou di menm sa ou mache ansanm avè l? Wè, Zara pa konn gen pwoblèm ansanm avèk lòt moun. Li pa konn gen pwoblèm ansanm avèk lòt moun. Se ou menm ki, m te vrèman etone lè m te jwenn nan diskisyon ansanm avè w de a. E se sèl ou menm ki sèl espwa m la wi. Esplike m kote m ka jwenn Zara non. Zara m pa wè l non mezanmi. Madam, m pa konn nan diskisyon avèk moun. Bon, ki lè l ou t ap nan diskisyon ansanm avè l la epi ou di. Madam, mwen pa sonje. Eskize m wi, eske m ka poze yon dezyèm kesyon?

Te gen yon ravaj ki ta fèt nan relasyon la kote ke bandi t ap antre touye moun e manman m se te youn nan viktim yo. Sa vle di depi sou 13 an m pèdi manman m. e papa m te gentan mouri depi avan sa. M pa t gen chans pou m te rekonèt papa m. Se te manman m ki t ap goumen ansanm avè nou, ki t ap bat dlo pou fè bè. Men domaj, m vin pèdi l anba bal bandi. Men se te yon yon mesye ki te anfème l kay la. Men misye misye se yon masisi. Malgre manman m te mouri, m pa vrèman gen mwayen pou m ta pran yon lòt kay. Men pliske li se te zanmi manman m, yo te abitye e m still rete la. Men pafwa ou konnen m pa m pa vrèman ap travay, pafwa m gen di mal pou m deyè l. Li konn fè gwo diskisyon avè m, gwo skandal avè m nan lari lè l ap mande m pou l touche kòb kay li. E se yon moman konsa pandan ke l t ap fè yon diskisyon avè m, pandan m ap pale ansanm avèk Lovely epi li vini. li vin fè bri ansanm avè m. E nan fason ke l pale an, li ta vle montre ke m gon relasyon ansanm avè l. Paske l te toujou di m, si m vle pou m rete nan kay la, li pa gen pwoblèm, l ap fè m rete nan kay la gratis, men ak kondisyon, fò m nèg li. Men mwen menm ki pa vle pou m nan jan de. vi sa yo, m pa asepte. E sa vin rann chak fwa m gen pwòp pwoblèm m pa ka kreye l, m mèt te nan mitan 50 mil moun e vin pran nòt. E se pou sa Love li kite m. Paske l panse m ap twonpe l avèk yon nasis. Poutan ki? ki pa yon verite. Malgre m se pale ansanm avè l, li pa tande m. M oblije m rete m pa ka di anyen paske sa k nan tèt li an m wè m pa gen fason ke m ka fè ankò pou m retire l. Franchman. M pa tap gen pwoblèm pou l te kite m pou yon bagay ke m fè. Men, sensèman, m soufri chak jou. M konn ap fè de twa jou m pa manje, ni m pa janm gen entansyon pou m al nan move zafè. E yo konn souvan di apre lapli se bon tan, apre fè nwa toujou gen limyè. Franchman, m ap chache kote limyè pa m nan soti, m pa wè l. M ap chache kote bon tan pa m nan soti, m pa wè l. Mwen de jou an jou se efondre m ap efondre. Franchman, m santi pa gen vi pou mwen ankò. M santi pa gen vi pou mwen ankò. Kòman w fè pa sonje a? E se sèl ou menm ki gen kòm espò k te ka ban mwen enfòmasyon wi? E men kòman w pa, e men peyi a pa bon.

Mwen kapab malgre fèb mwayen ke m gen, li toujou montre m ke m enpòtan, li toujou montre m ke m gen yon avni, li toujou montre m ke m se moun pa l lan, li toujou montre m ke lanmou egziste. Men, jan m ye la, eta m ye la, èske m pral jwenn yon moun k ap renmen m? Ou pa janm konnen? Se akoz sa. Non.
M di l se paske m konnen li difisil pou jwenn yon moun renmen w nan moman si ou pa posede. Paske vrè lanmou an, m santi se te li menm.
Ou pa konnen l, bon m te la lè w te nan zen ansanm avè l la. E mwen ki te vin pote Zara dènyeman la. Ou bliye, ou gentan bliye m? M pa sonje w, m pa raple m vizaj sa. M pa raple m ke mwen m te wè vizaj sa mwen menm. M pa raple m. Kèt mesye.
Enben kote m pral jwenn fi a la? E sèl ou menm ki ka. Enben Gaëlle genlè fò li twonpe paske Gaëlle pa gen sèlman m kòm zanmi, sa ka rive l gen lòt zanmi. Al kot Gaël. Retounen Men kot se Gaël. a vò Zara te nan diskisyon dèyè a. Woy. Oh Bondye papa. Madam. Bon kote m konnen m pral jwenn ti fi a la men bon e sèl e sèl ou menm genyen kòm kòm dènye solisyon m la Pa wi. kole madam. Ouff li fè cho. Eske m ka kanpe devan pòt la m pran ti van? Oh.
Oh, se pa sa, bon di m pa ka sòti. Si m sòti y ap fè bwa kale sou mwen. Se pa sa ke m di w non. Sa m di w la, m vle w konprann mwen. Ou wè jiskaprezan nan lespri yo ou se madan bandi. Kòman madan bandi? Paske w pa gen anyen ka idantifye w e yo pa konnen w nan zòn nan.
Pou koule cheve a nan tèt mwen ki fè yo pa bon pou mare voltè. Yo souvan pran moun e yo ap mete lès. Tande m, ou konnen jan vi an di li di. E si m pa twonpe m sa k nan tèt ou an li koute yon gwo kòb. Konprann? Moun nan kòmsi li vin di kote w jwenn kòb pou w ap achte pil bagay sa yo. Sitou si w pap travay. E yo pa konnen w, yo pa konn aktivite w. Ben, y ap chache konnen. Ok, yo jis doute. Alò mwen. Yo te ka pran telefòn mwen pou yo rele ou byen fè m retire kòd pou yo verifye ou, pou yo rele yon moun lakay mwen, tout sa.
Èske w te konnen ou gen anpil chans paske yo pran w, yo pa tou touye w menm kote a? Yon moun ki rekonèt ou jwenn chans pou wè w, pou pran w?

Yo
Eske ou konnen menn sa wap fè a vibe sa menn si nou nan bon peyi menn ou te sipoze ap fè kòb ou te sipoze milyonè menn. Yo map tande vibe ou menn yo Shit Yo ou just rèd menn. Ou a monchè nèg yo panse andan geto a pa gen talan wi menn.
Yo kote ou jwenn vibe sa menn.

E kisa ou fè pou sa ou menm? Mwen poko ban nou okenn lòd chèf la. Poko ban nou okenn lòd. Jodi a la nan pase nan ak yon lòt stad. E nou chak la la kòm si nou raple nou kiyès nou ye. Pou kisa nou la. E kisa nap fè la? Ki misyon nou gen? Si yo arete Elbe, nenpòt nou youn la la, e pa sèlman arete yo ka arete nou. Nou ka mouri tou. Si n pa fè sa n gen pou n fè, jou lanmò nou va lou. E kiyès nou ye?
Se brigadye chèf lan. Se brigadye.
Ou konn sa mo sa vle di, se pa vre? Mwen a pati de jodi a, mo sa nou pa itilize l ankò. Nan baz la la m pa vle tande repete mo sa ankò. E non yo ba nou an, nou pa al itilize l. Ou konn kijan nèg yo rele nou? Son bann bandi, bann san fwa, yon bann ò la lwa. Nou pral pwouve nou, e nou pral pwouve yo nou se yon bann ò la lwa. Èvè Jan, nou pral lage l. Tèt rèd. Pral fè demach.